150 milyon ewo se kantite kòb sa ke Real Madrid apèn ofri pou Julian Alvarez, men Atletico Madrid refize l menm kote a. Li mande pou Real Madrid peye kloz liberatwa la ki elve a 500 milyon ewo. Kisa dosye Julian Alvarez la ye menm, m pral eksplike nou l an detay. Julian Alvarez se lidè pwojè spòtif Atletico Madrid la, ke yo te achte pou plis de 80 milyon ewo nan men City, E se gras a li menm tou ke yo te arive konvenk tout jwè ke yo te siyen ete pase a pou pli de 200 milyon ewo. Nou konnen ke yo te siyen anpil jwè de kalite pou ranfòse efektif Atletico Madrid la. Enben, li rete 4 tran nan kontra l la. Kontra Julian Alvarez ap ekspire an ete 2030. Pratikman an premye jiyè 2030 kontra l ap ekspire. Donk li rete 4 tran toujou avèk yon kloz liberatwa de 500 milyon ewo. Si yon ekip vle achte Julian Alvarez, San l pa pase pa negosyasyon avèk Atlético Madrid, li ka jis ale l al peye 500 milyon ewo a nan biwo federasyon espanyòl la. E l ap jis gen pou l jwenn akò avèk Julian Alvarez. Si Julian Alvarez vle rejwenn li, li pral depoze kòb la nan biwo federasyon an epi operasyon an ap ofisyalize, l ap genyen dwa sou jwè la e ekip Atlético Madrid la ap resevwa kòb la atravè biwo federasyon espanyòl la. Se konsa, se yon operasyon senp li ye si w gen lajan an. Nan ka pa Real Madrid la avèk Barcelone lan, gon lòt aspè ki enpòtan nan transfè Julian Alvarez la si posib, se aspè rivalite a. Atletico Madrid te achte Julian Alvarez avèk tout lòt transfè ke l te fè ane pase yo, se pou l ka rivalize avèk Barcelone avèk Real Madrid pou ranpòte Liga a. E dayè ane sa a, si Barcelone pa fè yon double, si Barcelone pa fè yon triple, Youn nan ekip ki ki koz li, se Atletico Madrid, li elimine yo nan Copa del Rey la, e li li elimine yo tou nan Lig dè Chanpyon. Donk e fò m tou di nou sa tou ke gen Simeone, li pa vle wè ekip Barcelone nan pou plizyè rezon. Donk e li te twò kontan elimine Barcelone e li te pale anpil aprè sa tou. Donk nan Atletico Madrid, yo pa wè kòman yo bral vann e Jounen Alvarez sa Barcelone. Yo twouve sa se yon ide totalman fou ke l ye. Men, gen ekip tankou Arsenal avèk psg ki enterese avèk Julian Alvarez tou. Nan ka ke Julian Alvarez ta di ke bon mwen m pa vle jwe pou ekip sa ankò, m prale, sa ki pi e, an di ke sa ki gen plis pousantaj pou l rive a, se. Ekip Atletico Madrid la kap di k bon Julian Alvarez pa gen pwoblèm ou vle kite ekip la ebyen nap vann ou a yon ekip etranje ou pap rete nan Liga a e efektivman yo ka fèl yo ka di bon ou vle al nan Barcelone ou vle al nan Real Madrid nou pap vann ou avèk yon rival. Donk nan ka pa Real Madrid la, menm genyen e ann di ke règ antre 2 ekip sa yo pou yo pa vann meyè jwè yo antre yo e gon gon gon ann di ke son son son règ kòmsi m ta ka di ki pa ekri okenn kote men yo konnen sa. Dayè si w ap gade kominike Real Madrid la sou dosye sa w ap remake ke yo pran swen yo pou yo di ke e e negosyasyon an fèt alamyab.

E alepòk m pa menm kwè ke yo te fè yon òf ofisyèl pou Kunagüero paske sa pat menm pase nan tèt yo. E gon bagay ki rive antre klèb rival sa yo, se pou konnen ke Real Madrid lè l vann Di Maria avèk Ozil a Arsenal avèk United, li te mete e pwen nan kontra a kote ke United avèk Arsenal pa ka vann jwè sa yo avèk Barcelone sou yon peryòd de tan. Nan ka pa Kun Aguero a, lè Kun Aguero al nan City a, Atletico Madrid te fè de menm. Si Aguero te vle al nan Real Madrid, fòk li te tann yon peryòd de tan, ou ankò fòk yo te transfere l nan yon lòt klèb. Sèl jan li te ka ale nan Real Madrid. E sitiyasyon sa te anvi prezante avèk rimè ki te genyen sou transfè Neymar la kote ke anpil moun pa t konprann poukisa Neymar vle al nan psg, anpil moun te panse ke Neymar te vle fè Wout kwochi nan sans ke ale nan psg, pase yon ane e answit transfere nan Real Madrid, men ofinal se pat sa ke l te ye vrèman, se te jis rumeur ke l te ye. Men nan ka pa Julian Alvarez la, Atletico Madrid ap favorize nenpòt ki klèb etranje sou Real Madrid avèk Barcelone. A mwens ke yo ta yo ta monte off yo a, sa malgre sa se pral yon pousantaj minim pou sa fèt wi, pou yo ta dakò vann li, men amwenske yo ta rive nan montan yon kòb e rekò, menm jan Bayern de Munich sot fè avèk Olise a kote ke youn nan rezon ki fè ke Real Madrid fè òf sa a ekip Atletico Madrid la, se pa li menm yo ta pral fè òf la pou li, se te Olise efektivman. Men dirijan Bayern Munich yo gentan di yo yo pap vann youn nan meyè jwè yo a yon rival ewopeyen. N ap raple ke Bayern Munich gen menm objektif avèk Real Madrid al ranpòte Lig dè Chanpyon e deklarasyon youn nan dirijan youn nan direktè spòtif yo e li te di konsa ke kòb la li pap satisfè fanatik li yo. Donk li konprann ke Florentino Perez nan dosye eleksyon l ap fè kanpay men òf sa l pa menm bezwen pèdi tan l vin fè l. Frontier Pers tande l e li aksepte avèk sa l di a. Li pa fè òf la ankò, li deside fè òf la pou Julian Alvarez pou l gade kisa Atletico Madrid ap di l epi anplis de sa tou pou l montre ke fanatik li yo n ap bouje, nou aktif, nou bal dèyè gwo jwè. Men, gon pakèt nan jwè sa yo pou le moman ke Real Madrid pap ka siyen konsa. Gen jwè ke si w al fè òf, w al fòse pou yo, efektivman ou ka al rache yo nan klèb yo. Pa egzanp, byenke Juventus fèk sot di ke l pap vann Yildiz, men si Real Madrid rive avèk yon òf 150 milyon ewo, 120, 130 milyon ewo pou jwè yo la Turquie a, petèt ke Juventus ap ache l. Juventus ap wè ke kòb sa, l ap ka ranfòse ekip la pou l al dèyè Lig dè Chanpyon pou oubyen al konstwi yon ekip pou al dèyè chanpyona italyen. Sa se yon lòt ka. Gen klèb ki vandè, men gen klèb nan moman an la, ekonomikman yo stab, Yo pa pral vann jwè yo konsa. Atletico Madrid pa gen pwoblèm ekonomik. Dayè, pakou kote ke l rive a la nan demi final Lig dè Chanpyon an, li ranfòse ankò plis ekonomikman. E tout kalifikasyon ewopeyen sa yo, kalifikasyon Lig dè Chanpyon sa yo, ke anpil moun pa valorize, eben Simeone arive fè de Atletico Madrid youn nan ekip ki fò ekonomikman an Espay. Youn nan aspè ki genyen nan kontra Simeone a pa egzanp, mwen menm m te toujou ap mande tèt mwen kòman Simeone fè ap touche tout kòb sa, se paske se antrenè nan klèb yo k touche plis kòb, li t ap touche plis kòb ke Guardiola. Men, m vin konprann ke se benefis ekonomik ke l bay klèb la ke yo ba l yon pati ladan l. Paske chak fwa ke Atletico Madrid kalifye pou Lig dè Chanpyon, ekonomikman li grandi e avèk nouvo vèsyon e nouvèl vèsyon e lig dè chanpyon ki gen la depi wap rive lwen nan lig dè chanpyon kòb ou ap wap fè bèl benefis ane pase se te entè de milan avèk e psg sou tout sezon te rantre plis kòb avèk lig dè chanpyon. Donk, lè w konbine sa yo te fè lakay yo, Lig dè Chanpyon, yo te rantre yon pakèt kòb, plis Koup Dimann dè Klèb la te ba yon kantite kòb tou. PSG te fè plis kòb ofinal. Men, Entè de Milan te rantre anpil kòb. E Entè de Milan ane pase te gen yon chif dafè de plis de 400 milyon ewo. Donk, tout sa yo enpòtan, tout sa yo enpòtan nan paramèt negosyasyon e pou pou jwè yo nan mèkato a. E kontra yo ekstrèmman enpòtan pou konnen kisa ki genyen nan kontra a. Èske son jwè ki rete dezan kontra? Pa egzanp, yon aspè m ap soulinye ansanm avè nou la, gen anpil moun ki pa pale de sa, medya yo pa pale de sa, e Florencio Perez avèk Vinicius Junior ap fè deklarasyon adwat agoch, men sa ki sèten se ke kontra Vinicius Junior a ap ekspire an jwen 2027. Sa vle di ke si Vinicius Junior rive an Janvye 2027 avèk menm kontra ke l gen la a, l ap ka kite ekip Real Madrid la lib, san ke ekip kap pral achte l la pa bezwen peye yon goud pou li, paske lè w rete 6 mwa nan kontra w, ou ka siyen avèk nenpòt ki ekip lib. Ou pa pral an Janvye non, men w ap ka siyen kontra avèk ekip la depi an Janvye, yon pre-kontra, epi an ete ou ale lib. Real Madrid pap resevwa yon goud pou Vinicius Junior, Donk anpil moun ap prete atansyon avèk jan de rumeur sa yo, nouvèl sa yo ki ap fè kè fanatik bat. Bon, gen anpil moun ki pa konprann jan dosye sa yo fonksyone. Men Vinicius Junior, se sitiyasyon ki ta sipoze plis enterese Real Madrid avèk lòt ekip ki sou mache transfè la. E yo ap swiv li. Yo menm yo pa gen anyen pou yo di. N ap sonje ke pen, dènyèman la, gen yon, gen yon, yon enfòmasyon ki t ap sikile sou rezo sosyo ayisyen an kote ke yo t ap di ke e, swa ke pa t gen okenn ekip ki te enterese avèk e Vinicius Junior, wi, se sa a yo te di. Ki sa l ye? Se pa ke yo pa enterese avèk Vinicius Junior, se ke jan kontra Vinicius Junior ye a, sitiyasyon kontraktyèl li a, Pa gen okenn ekip an Ewòp, e m te di sa avan ke enfòmasyon sa te sòti, men gen anpil moun ki pa konprann sa k ap pale a. E, pa gen okenn ekip ki pral ofri okenn kòb pou Vinicius Junior kounya la. Yo jis genyen pou yo tann janvye pou yo pwopoze Vinicius Junior yon prim a la sinyati. E, ban m di nou sa ankò, Vinicius Junior an pole pozisyon kounya la nan negosyasyon yo. Li pa gen pou l fòse anyen. Si Real Madrid vle, paske kounya la, sa k pase? Lè w al siyen lib, Kòb yo ta pral ofri pou ou a ou ka jwenn yon pati ladan l. Pa egzanp, nan ka pa Mbappé ki rive lib nan Real Madrid la, se 100 milyon ewo l touche pou kòm prim a la signature. Nan ka pa Vinicius Junior la, li ka touche yon montan similè nan nan yon gwo klèb. Byen ke rimè ki te genyen sou Vinicius Junior yo plis gen rapò avèk Arabie Saoudite, men ka gon klèb ewopeyen la ki parèt ki di bon Vinicius Junior m ap peye w 80 milyon ewo de prim a la signature oubyen 100 milyon ewo menm. Epi sa w tande a Vinicius Junior di m pap pwolonje kontra m. Si Vinicius Junior di l pap pwolonje kontra m epi mèkato a fini, ou pa ka vann li. Menm 20 milyon ewo ou pa ka tire pou li ankò. Ou ka di an janvye m pral vann Vinicius Junior, Vinicius Junior ka di bon non m pa pral okenn kote. M gentan gon pre-akò avèk yon klèb pou m kite pou m ale nan ekip la an jwen. an janvye m pa pral okenn kote, ou mèt gen akò avèk klèb la ou pa ka fòse jwè a ale. E yon bagay ki enpòtan ankò pou m ka konkli videyo sa ki long, yon klèb pa ka mete yon jwè deyò san jwè a pa vle. Li pa ka vini avèk yon ekip ke jwè a pa vle ale. Ok, sa se 1. Jwè la, menm si l vle al nan yon ekip, li pa ka fòse klèb la vann li avèk ekip la. Ok, paske son kontra ki lye 2 pati yo. Tout aspè sa yo enpòtan e e mwen menm se sa ke map eseye eksplike nou chak jou nan emisyon yo nan plizyè videyo ke map fè. Fòm kòmanse fè videyo eksplikatif yo plis paske e sè dènye tan m plis bay enfòmasyon avèk kèk eksplikasyon, kèk eksplikasyon sou pwofil jwè yo, men detay sa yo nan mèkato a m panse ke si nou renmen kontni an na ba nou like, na kòmante epi na poze kesyon tou san pwoblèm map reponn nou avèk anpil presizyon e anpil plezi.